M te pale nou, ane 2022 sa, son ane pete kouri la pye nan peyi Dayiti. Eske nou vle m ban nou la verite pou kisa Fò Libète ak Wanament pa ka gen kouran? Yo ap fann nan kann, yo al dekoupe nan bannann, yo al tonbe Jamayik apre anpil taktik. Mango a pot ko mi, yo keyi l ak flach, yo al toufe l jiskaske l gate nan men yo. Yo telman pa vle moun sispek yo, yo pa al jetel, FBI komanse fè yo manjel ak tout ven. Elo mesye boulos ou we tu mon pot nou bezwen reset peyi a senate gen djare asasen yo pran kou.

Ou manke nou. M te di w vini pou n reset peyi a bagay la pa tap rive la. Ou rete nan peyi blan w pa vle vin reset. Ha ha e ou konnen nou pap ka reset lide yo fò w la. Pase gon seri de nèg frè se sè KEP yo depi 1900 jamè. kap avanse li plen san yo stil kontinye ap kreve leta yo stil kontinye ap chake leta pou fè gwo lajan tadi ke peyi a li menm lap koubi nan lamizè ak nan kras jojo te pale yo Jojo te pale Ayy Eeh letenel oh. Gen de nèg aktyèlman la kap fè sanblan kè yo kontan yo ap danse frèzesè epa vre se sanblan yo ap fè yo ap rive sou ou kanmenm. Ayy kèm fèm mal pou ou. Yo ap rive sou ou kan menm. Men mesye boubou. Mwen jpe t mwen je ne peux pas t'oubliye. Non. M pa ka bliye w mesye boubou. Vyen. Ann reset peyi a non. Yo pa bezwen fin konn bagay yo. Ann reset. Lezeneloy! Mwen se se. Pou ta wè gouyad Martine devan w miwa. Pou w ta wè Jean Claude Joseph ap danse son pye aktyèlman la. Pou w ta wè Jean Lamothe ap flannen sou lanmè aktyèlman la. Tandi ke gen nèg se bò pòt yo blije rete. Gen nèg se kapèt yo met nan douch pou yo dòmi. E nan jou kap vini yo la, son tib yo ap konekte pou yo. Pase menm leve yo pap ka leve pou yo al poupou. Pase bagay la konplike. Machann fèy kòmanse achte vèvenn mete la. Pa sèlman achte yon ti panye non. Achte pa doum. Wè sa m di w la pa gwo gwo tank mete yon kote seche yo mete la. Pa kite fèy zanmann gaspiye ankò. Pase gen tansyon k pral moute nan peyi a frè e sè. Gen tansyon k pral monte. Gen tansyon ki pral monte. E lè yòk monte a frèzese. Se pa 15 pa 20 non. E ne pot 60 pa 95 degre farinay. Non yap kite sèl 6 farinay. Ha ha. Gen nèk kap pran kèl 20 prale. Hey. Hey. Bagay la pral konplike nan la repiblik. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou TAK 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike. Pataje videyo a pou travay la kapab avanse. Zanmi pa w, Fouco.
Te genyen nouvo direktè, sa vle direktè depatmantal edikasyon ki te reprezante sosyete sivil. Mwen te monte Pòtoprens ansanm avèk ekip sa yo, yo te ba yo espwa. Men m te vin reyini avèk yo pou m ba yo laverite, pou m te di yo. Pap ka gen kouran ni Fò Libète ni Wanament paske santral ki genyen nan Pak Karakòl la twò piti pou bay Fò Libète ak Wanament kouran. Epoutan yo te kontinye ap ba yo manti, yo te vle fè yo konprann ke santral sa a te ka ba yo kouran. Depi m monte prezidan, Son sèl bagay politichyen genyen prezidan an dil tap met kou an fò libète ak wanament li bay manti li pa bay li dye je kontre jodi 5 fevriye a. Mwen la a, m vin devan nou paske m te vin pran pouvwa nan men nou. M te vin pran pouvwa kote m te di nou zam ki nan men nou an, kat idantifikasyon nou, kat elektoral nou. Se li menm mwen di la pou n te mete l nan urn nan se nan bank ke n depoze l. Se sa m vin tounen ban nou maten an. Mwen vin di nou, kote nou voye m nan apre katran, eksperyans ke m fè, fè m konprann ke peyi sa a, gon sistèm ki etabli ladan l, avèk yon kategori moun, ki yo menm yo di se yo k moun epoutan nou menm nou pa moun. Epoutan gade m, gade nou. Sistèm sa a ki di nou pa moun nan. Se prezidan peyi kote sistèm peze souse sa ye se prezidan peyi sa m ye jodi a m pran desizyon sistèm sa m ap kraze l nan non w m ap kraze l poukisa m ap kraze l se paske son sistèm ki konstwi E se pa depi jodi a la m vle nou konn sa. Menm sistèm sa a, se li menm ki te pran nou soti jis ann Afrik. Li kenbe nou nan esklavaj pandan plis pase 300 zan. Lè nou gen yon moun ki te pran desizyon, ki pran tèt lame endijèn nan, li ban nou endepandans, Vètyè nan nò, An 1803, an novanm 1803, an oktòb 1806, twazan apre yo tiye l, sistèm nan rejenere tèt li. Depi 17 oktòb 1806, se menm sistèm nan k la. Li pa janm chanje. Se li k la. Se li jodi a k la. E m pwofite voye nouvèl bay nèg yo. Jodi a, kote m te ye Otwoudinò, m sonje m sot travay lè m pran nouvèl ke yo chwazi m kòm kandida. Mwen te di moun nan ke si w gen kondisyon ak yon gwoup moun oubyen ak yon moun, di yo m p ap ka vin sèvi yo. E m konnen l te di yo sa. E mesye m ap di nou jodi a devan kamera a, gade m byen pou nou wè si m ka ret avè nou. M p ap ka vin sèvi nou. Gade m byen pou nou wè. M p ap janm ka vin sèvi nou. Mwen vin sèvi moun sa yo devan m nan la. Les oubliés de la République moun depi nou fin tiye Dessalines yo nou tiye prezidan nou asasine prezidan nou ekzile prezidan nou anprizone prezidan men pa bliye gon dènye prezidan ki kwoke nan gòj nou mesye nou pap ka tiye sa nou pap ka asasine sa. Nou pap ka anprizone sa, nou pap ka egzile sa. Li kwoke nan gòj nou. E m vin di nou jodi a, prezidans sa tou pa vini pou pèsekite pèsonn. Li vini pou di nou ke bagay la pa ka kontinye konsa ankò. Li vin di nou ke peyi a pa ka ap depanse 20 milyon dola pa mwa epi pou se sèl Pòtoprens ki gen 4 katrèdtan kouran pa jou. Se sa l vin di nou. Prezidan sa a li vin di nou konsa, se pa posib pou depi Desalin fin mouri, on moun pou soti Gonayiv pou l ale Pòdepè l oblije fè 4 senkèdtan. Prezidan sa a li vin di nou konsa Lè gen solèy se pa kriye pou moun yo ap kriye li vin di nou konsa ke solèy la nou ka fèl tounen dlo sa vle di nou ka met sistèm ki mache avèk solèy pou wouze jaden yo prezidan sa li vin di nou konsa on milyon moun kap travay nan agrikilti yo. 284 rivyè k pral jete nan lanmè yo, prezidan sa vin di nou mesye mete tèt avèk li pou nou konstwi baraj sou tout rivyè sa yo pou nou wouze jaden yo menm jan sa kòmanse fèt baraj maryon k pral inogire la a le premye me e baraj la tanri k ap konstwi jodi a moun malfeti k te konn inonde Yo pa wè dlo a ankò. Men yo pa janm poze tèt yo kesyon kote dlo k te konn inonde yo. Yo pa janm poze tèt yo kesyon sa. Se sa prezidan sa vin di w. Prezidan sa vin di w konsa, ou menm ki te gen kontra sa yo nan men w, ke l koupe yo ki fè w mal la, ki fè ke jodi a tèt ou pati. On sèl pwoblèm ou ou genyen Tande mesye, banm pale avè nou Bon m te di ti rès la e pou pèp la Bon kounya se yon ti rès manda k deranje nou Sa nou fè ak ti rès manda la On ti rès manda Se yon ti rès manda Bon banm di nou Poukisa nou pat pè katran epi nou pè ti ane a konsa Hein? Ou ti raz manda. Se sak deranje nou mesye. Mesye fòn pa bliye. Map pale avek nou oligak kowonpi nan peyi sa. Sonje nan kanpay mwen sa mte di. Mwen te di okomansman ete la pawol, la pawol ete avek Dye, e la pawol ete Dye. Jodia. M deside pou m kòmanse pale ak pèp mwen ankò paske se yo ki te ban m pouvwa. M gon grenn bòs men l kanpe devan m nan, pèp ayisyen an. Si w menm ou ta gen lide pou w vin bòs pa m, al mete w nan mitan pèp la. Ou pa p ka bòs mwen paske prezidan sa a jodi a koke nan gòj ou a, li pa gen bòs, li gon grenn bòs pèp ayisyen. Mwen di nou jodi a, sistèm peze souse sa ke n konstwi a, se sistèm sa, se li menm ki kenbe peyi a nan enstabilite politik, nan enstabilite ekonomik avèk yon enstabilite sosyal kwonik. E enstabilite sa yo, sa vle di tibilans nou wè yo, se yo ki bay mizè. Povrete, se yo menm ki bay ensekirite, kidnaping, se yo menm ki bay, e fò m di nou sa ak sa yo sèvi tou wi pou yo fè tout sa yo ap fè a, se yo menm ki bay rate atifisyèl gaz, rate atifisyèl dola. Sou zafè gaz la mesye, ban m fè yon ti pale ak nou, poukisa n fache konsa? Bagay la nan men nou, sonje, sonje lè w te rele m nan telefòn, m deside pale avè w maten an, oligak kowonpi sa a k ap tande m, k ap gade m la a. lè w te rele m nan telefòn, ou di m konsa, gen senkantan prezidan depi bagay la fèt konsa. M di w gen senkantan depi w ap vòlè jodi a bagay la pa ka kontinye fèt konsa. Ou sonje? Ou sonje? Se sa m te reponn ou. O w te tèlman pè, ou te tèlman pè, lè m fin reponn ou konsa, ou fè plizyè ti mwa. Ou pa vin nan peyi a. Jodi a m ap di nou, m pa vin la pou m pèsekite nou mesye. Men m vin la pou m vin di nou konsa, lajan grato w la, sonje m te di nou sa deja, al mete l labank, oubyen ede moun nan òfelina avèk li, oubyen ede konstwi lekòl pase si l grato w, ou wè kote k pa, lè w grate kote k pa grato w, sa l fè? Enben ok. Lajan sa a, si w pa chèche yon jan pou mèt rete trankil avèk li, pita k a pi tris. Paske pèp sa a, lè l pran desizyon, li ban m pouvwa, mwen fè katran si nou suiv m pa pèsekite pèsonn. Men sa m fè yo m konnen yo fè mal. Kontra ke m koupe yo, zye pèp sa a m ap ouvè gaz. Ou te konn vann lontan leta pat konn pri l la, m ap pale avè w. Ou leta pat konn pri gaz la. Ou te kanpe w di m depi 50 an l ap fèt menm jan an. Lè m fouye men ladan l, apati de mwa me 2020 an, leta ayisyen kounye a konn ki pri l achte gaz. Nan ennan sèlman w te fè 300 milyon dola nan gaz la. Ou sonje sa. M ap pale avè w. Moman an fini. Jodi a m deside pale avèk ou. Paske poukisa fòm pale avèw fòm pale avèw pou moun sa yo konn nan ki batay mwen ye fò yo konn nan ki batay mwen ye sonje lèm fenk monte prezidan an 2018 17 sonje emisè w te voye kotem nan ki te vin dim konsa ke 4 G a se pou 10 milyon dola poum ka fè 100 premye joum nan lèm tande 10 milyon dola m pa m fenk monte prezidan m pa menm konn sak 4 G non nou konn sak 4 G a pèp la a bè bò Nou pa konn sak 4 je a? Enben, se pou sa nou te voye m kote nou voye m nan lari, pou m ouvè zye nou, pou m pale ak towo yo. 4 je a nou konn kisa l ye? Gadon telefòn entèlijan nou gen la a. Si gen entènèt nan zòn nan, n ap wè l make 3 je, pa vre? Sa vle di twazyèm jenerasyon. 4 je a se katriyèm jenerasyon. Sa vle di se yon lisans li ye men kiyès ki vann lisans sa se leta ki vann li mwen menm m fèk monte prezidan gon nèg ki vin di m bon monchè nan 100 premye jou yo gon 10 milyon dola m di misye poze tande tande ouvè zòrèy nou apre 2 zan m resevwa yon gwo towo ankò. Li di m prezidan apa w pa janm di anyen sou afè 4G a. M di msye sak 4G a? Manti wi. M'en w jan ap pase li. M di sak 4G a? Kounye a li di m 4G se katriyèm jenerasyon. M di a se vre? Ok. Monchè se 70 milyon dola yo ofri pou li. 4G ki te 10 milyon an wi. An 2017 li 10 milyon. An 2019 li 70 milyon. M di bon, 4 je sa, fò m chèche marenn li ak parenn li papa. 10, 70, pandan peyi ap pran dife, gon gwo towo, gwo towo m te bay gwo djòb wi, li vin di m, 4 je a prezidan, 150 milyon. M di oh! Li di wi, fout, gade yon 4 je ki vin pou nou papa. 10 milyon, 70 milyon. 150 milyon M poze pi rèd gade M chita sou kat di a la M poko di anyen toujou Kounye a Gwo towo k di kon sa bon Nou konn sa k pase Afè 4 je sa pou l regle An nou envesti yon kòb nan tranzisyon Lè nou wè m ap pale avè yo a M konn de ki m ap pale Nèg yo pouse yon lajan nan pòtoprens la ba w Peyi a bloke tande, dife limen epi gen youn ki rele m nan telefòn li di m prezidan jan bagay la ye la wap èske wap kite tout peyi a boule nèt oubyen prezidan fò w ale wi prezidan m di misye banm di w byen m di misye w konn m di misye w konn kilè m pral ale l di m kilè prezidan m di misye 7 fevriye 2022 misye di yo 4 je a.

Jan bagay la ye a la a, m tande fò m ale, men anvan m ale ban m mete yon kontwòl. Minis travo piblik la, retire mask la nan figi w pou yo wè w. Fò yo wè w, kanpe pou yo wè w. Kanpe! Kanpe pou yo wè w. Bèni. Kounye a towo sa a, fò n pa bliye kat je a, se sou kont misye l ye wi kat je a, se sou kont travo piblik, mèsi minis. Towo sa a, m di misye, men lè, piga nou bliye. Jojo moun ki renmen travay a moun ki konnen anpil kounya sam fè m rele yon seri de gwo ekspè m fè yo vin banm yon konsiltasyon sou 4G lè yo vin banm konsiltasyon yo dim 4G a pi piti kòb pou 4G a banm se 350 milyon dola m di oh 4G 10 milyon 70 milyon 150 milyon kounya se 350 milyon. Kounye a m di eksplike m byen. Yo di m 4 je a s on kontra ki la pou siyen pou 15 an. Sa vle di s on kontra ou menm kòm prezidan w ap siyen pou 15 an. Anndan 4 je a, nou sonje ke ansyen prezidan te gen yon pwogram li te vin avèk li ki te rele PSUGO ki pran 5 santim m kwè sou chak apèl telefon. Nou konn sa. Mentnan. Mwen menm Madam Prezidan an, mwen voye dosye sa a nan, ouvè zòrèy nou, m di nou wi, mwen voye dosye sa a nan Palman an. Senkantyèm Lejislati a vote lwa sou Fon Nasyonal Edikasyon an. Tande byen, FNE a kounya, anndan kati a tou, paske li menm li gen yon kòb ladan l. Kounye a menm kote a yo fin ban m tout dokimantasyon mwen, mwen gen yon konseye, konseye a fin di m men men yon de twa, m rele minis lan m di minis rele direktè jeneral Konatel la nou pral detaye 4 je a. Lè m fin detaye 4 je a nèt m rive nan 407 milyon dola. Nou siyen 4 je a pou 15 an pou 407 milyon dola. Anndan 407 milyon dola a. Gen 150 milyon dola ki pou FNE. Lise sa a ke majistra a sot pale a, se nan kòb sa l pral li li. Li sa vle di, yo pral mete sou li pou rekonstui l paske rès kòb ki te gen nan palman an, kòb la se 1 milya de goud, 1 milya 200 milyon de goud. Sa vle di m vle fè men ki kantite. teren teren sa yo. Ok li ase. Sa vle di nou bezwen fè yon gwo lise de referans, se nan rès kòb FNE a nou pral pran pou nou mete ladann. Sa vle di, mwen eksplike nou tou sa, mwen eksplike nou tou sa pou ki sa, se pou nou konprann pèsekisyon kon prezidan ap sibi, enstabilite politik peyi a nou wè k ap boule k pa janm ka poze a. Se pou nou konn pou ki sa l pa ka poze. Poukisa ke peyi a pap janm gen lapè tout etan oligak kòwonpi sa yo pa vle men nou wè men nou nou konprann je sa nou repete sa son bèl bagay repete bon la sou pwen sa sou pwen sa m byen kontan nou vin sou li men sonje m pale don sistèm bese sou se pa vre. Sonje sa? Sistèm peze souse sa a, kiyès ki. Sa l kontwole anvan si nou konnen? Nou pa konn ki sa l kontwole? Sistèm peze souse a li kontwole Leta. Sa vle di, lè gon sistèm ki kontwole Leta, mwen menm kòm chèf deta, gen desizyon m pran ou prèske, pase fò n pa bliye, se lalwa, hein. Lalwa di gen twa pouvwa. Gen pouvwa egzekitif, gen pouvwa lejislatif, gen pouvwa jidisyè. Ou konn lè nou di mare yo a kiyès ki pou mare yo? Kiyès ki pou mare yo? Ki ki ki pouvwa? Ki pouvwa? A bon. M ta swete ke pouvwa jidisyè a tande m la. Ki pouvwa k pou mare yo? A bon. Sa vle di, lè, lè, lè gon desizyon, fò n pa bliye, nan nivo pouvwa egzekitif la, se minis jistis la avèk komisè gouvènman k avè w. Men lè w met laksyon piblik an mouvman, ou fin fè tout chèf dakizasyon, ou transfere dosye a bay on jij denstriksyon, rès la nan men lajistis. Sa vle di si la jistis pa fè travay li, a se moman la ou tonbe nan sa ki rele enpinite. Se pou sa, mwen rakonte nou tou sa, se pou m montre nou nan ki batay ke m antre a. Se pa nan goumen piti, nan goumen kont yon gwoup moun ki deside yo menm se yo k Ayisyen. Nan goumen kont yon gwoup moun ki deside yo menm. Se yo ki al lekòl. Se yo ki sivilize. Se yo k moun an jeneral. E se pou sa m di nou jodi a, m pran desizyon pou m vin di nou, nou menm, se nou menm ki moun, se nou menm k Ayisyen, paske se nou menm ki sot nan rasin peyi a. Mentnan, pandan m fin pale de sistèm sa a, sistèm sa a fò n pa bliye, Se yon sistèm ki gen mèt, li gen gadyen, li gen eritye, li gen bouwo e l gen viktim. Ki sa n ye deyim sistèm nan? A bon! Ki sa n ye? Bon! Sa vle di, nou viktim sistèm nan. Se pou sa w wè nou pa gen wout, nou pa gen dlo, nou pa gen kouran, nou pa gen lekòl, nou pa gen lopital, nou pa gen travay. Nou pa gen opòtinite pa ka kreye nan peyi a. Sa vle di pou n jwenn baz yo, ki sa pou n fè? Fò n kraze sistèm sa a. E sèl jan pou l kraze, sèl jan pou l kraze, fòk gen moun ki gen kouraj ak detèminasyon pou l kraze. Se pou w sistèm ke w ka kanpe ou ka gade l si w gade l ou wè sistèm sa depi w gade l nan je l fè w grimas li fè w pè fòk gon moun ki te monte prezidan ki te di sistèm nan madigra m pa pè w se moun w ye e mwen m tou di sistèm sa jodi a desizyon m pran nou wè kòman m te kòmanse m di m ap kraze l la sonje sa m di sistèm nan genyen li gen gadyen. li gen mèt, li gen eritye, li gen bouwo, li gen viktim. Si nou menm nou viktim, kiyès ki bouwo yo? Kiyès ki bouwo yo? Enben, ban m ban nou byen. Bouwo sistèm nan, se de moun gen bouwo, tande byen sa m ap di nou wi, gen bouwo ki volontè, gen bouwo envolontè. Sa vle di. Gen de moun oubyen gen bouwo konsyan pou m pou nou konprann li pi byen. Gen bouwo ki enkonsyan. Bouwo ki konsyan yo, tande byen, se bouwo lè yo mache devan nou yo vin pran pouvwa nan men nou. Paske sa pou n pa janm bliye. Nou wè m vin la jodi a m ap pale, gade ki kantite sekirite k vin ak mwen, pa vre? Gade ki kantite machin li vin la. Sa vle di, kiyès ki mete m kote m ye a? Nou menm! Nou menm ki mete m la! Men si nou mete m la avèk kat elektoral nou an, kòman fè jodi a, lè m fin pran l nan men nou, lè m ale, m rive Pòtoprens, epi m bliye nou? Jodi a m on ti jwèt k ap pase nan peyi a, s on ti jwèt m renmen wi tande. Bon group nèg ki gen 30 ans depi pouvwa nan men yo pa vre? Aprè 30 ans jodia alò avanm pale m tou pwofite salye frèm ak sèm yo nan nòdès ki nan opozisyon an m renmen yo anpil yo konnen ke m pa m pa konn fache a pèsonn mes frères de l'opposition je vous adore je vous aime tous yo konnen m pa janm nan kont a pèsonn m pa nan kont. Nan a Sa tande byen sa m di nou Se nan demokrasi nou ye Tande tande tande tande tande byen Nan demokrasi Pa gen pouvwa san opozisyon Pa gen opozisyon san pouvwa Fò gen moun k ap di nou sa Se nan Tande On sèl bagay On sèl bagay Lò nèg chwazi Lò nèg chwazi Pou kraze pou brize pou boule Sa se zafè pa w. Men mwen menm mwen konnen pa gen demokrasi san pouvwa, pa gen demokrasi san opozisyon. Sa vle di, m salye tout manm opozisyon nan Nòdès yo nèt. M renmen yo. Men menm sa m vle di yo, m vle di yo jodi a. M vle di yo jodi a, apre trantan, kote yo te ye ki fè. Karis pat gen rezo elektrik. Apre 30 an kote yo te yo k fè monben kwochi pat gen kouran. Apre 30 an mwen vle mande yo kote yo te ye ki fè kapoti pat gen kouran. M vle mande yo kote yo te ye ki fè mont òganize pat gen kouran. M vle mande yo kote yo te ye ki fè fò libète pat gen kouran. Kote yo te ye k fè wanament pat gen kouran. Se kesyon sa m vin poze frè m, sè m ki nan opozisyon nan nòdès yo. Sa vle di jodi a, sa m ap mande nou, m vle di nou kote nou te ye ki fè larivyè Maryo ki t ap inonde moun malfèti, t ap inonde yo chak ane. Kote nou te ye mesye dam? Kote nou te ye? Jodi a, se mwen k la, nou pa kontan. Sispann kraze, sispann brize, sispann boule, vin jwenn mwen nan limen peyi a. Se limen n ap limen l. Nou pa konn kraze, nou pa konn brize, nou konn konstwi, nou konn limen, vin jwenn mwen nan konstwi, nan limen an. Avni pèp sa a ke m ap gade a, se lè w mete kouran 24 sou 24 pou li. Avni pèp sa m ap gade la, se lè timoun ki la yo, w ofri yo opòtinite lè yo fin fè filozofi yo pou yo jwenn yon kote pou y ale.

ak papa gen moun, gen timoun ki fin fè filo, sa vle di ki gen papye bak 2 yo, men ki pa gen mwayen pou voye yo nan inivèsite. Konbyen k la? Konbyen l ye? Bon, ou konn sa k pase la? Tande, tande, tande byen sa m ap di nou. Tande byen, pase nou wè ti rès ki rete a, se devan dlo yo separe pèch. Volim menm wè k leve la a. Tande sa map di nou byen kote minis minis edikasyon an pa la men gen direksyon direktè depatmantal ok ok ok direktè depatmantal edikasyon tan tan tan tan konbe manman banm wè tande banm wè manman yo anvan nan nan nan tan tan manman yo anvan mesye pa leve men nou kite manman yo leve men. Konbyen manman ki gen pitit ki fin fè filozofi ki pa ka voye yo nan inivèsite la? Konbyen manman k la? Ta nou pa bezwen rele anmwe non se tande mete yon men nou anlè sèlman manman yo bon tande tande tande o manman yo wi m di ok bon tande tande tande ki gen pitit ki fin fè filozofi k pa ka voye yo nan inivèsite. Tande! Manman sa yo! Banm wè. Nan ki zòn dam yo vin la? E! Kòmandan! Fè manman sa yo vin la mwen tanpri. Manman, manman yo. Manman ki gen pitit yo k fin fè filozofi. Manman yo! Tann wi m di nou. Manman yo dabò. Manman yo. Manman yo dabò. Fè yo vin la mwen. Non, non. Fè yo vin la mwen. Manman yo Fè yo pase lòt bò a mwen tanpri Manman yo Manman yo Paske Fò sa sispann Pou ke Mwen menm kòm Jovenel Moïse Fòm sispann yon aksidan k listwa Fòk gen lòt Jovenel Moïse ki ka donnen nan peyi a menm jan ak mwen Se lekòl pou n ale Yo la Fè yo monte la mwen Fè tout manman yo monte. Fè yon mande vin kanpe la. Fè manman yo mande mwen. Manman yo. Fè yo monte. Rete, rete tann. Yo va, m wè sa papa. Boude a boude, m wè sa. Non, lè pran yo, pran yo an kantite. Pran, pran yo pa, pa pran yo pa, pa gwoup de 10. Pa gwoup de 10. Pa 5. Pran yo pa 5, 5, 5. Pa gwoup de 5. Mesye, mesye tann mwen nan men nou non. Mesye, nou konn sa k pase? Sa fè, sa fè avni peyi a ke m ap regle la kounye a. Afè lekòl la. Talè, talè, talè. M pral, m pral rele timoun yo tou. Talè, talè. Manman yo pase 5, pran yo pa 5. Pran 5 manman, pase la. 5 manman, 5. Pase la, pase la. Pase la, pase la. Senk manman. Senk manman. Talè, talè, talè, talè. Pran pa senk. Nou pa pe. Fò n rete an silans wi. Fò n pe. Se pa afè nou nou. Se pa afè nou nou te voye m regle. E pa sa? Ebyen kitem regle avè nou Kitem regle avè nou Kitem regle avè nou Pase jan Farin nan pa vin nan menm sak la Jan bagay la ye a Ok Bon Kot senkyèm nan Senkyèm manman an Bon Men sa map fè Sa vle di poum poum konprann nou E Daniel Vin bay Non non mesye mesye Vin bay on manman pran la parole mwen m konn depi kilè pit timoun nan fini bay bay on manman bay wi depi kilè pitit ou a fini. Depi kilè pitit ou a fini. 2019. 2019. 2020.
M gen 2 2 2 elèv.
Ou gen 2 ki fin fè filozofi? Ki fin fè filozofi ki la prezidan. Jean Josny. Ou pa ka peye lekòl pou yo? M pa ka fè anyen prezidan.
Bon ok ok ok ok trè byen. Ba yon lòt manman pale mwen, ba yon lòt manman. Josny pase dèyè. Josny. Josny pase dèyè. Kanpe la. Wi wi. Depi kilè pitit ou a fini? Guerrier Yvette. Pitit mwen an gen 3 zan fini.
Li pa ka ale aprann anyen.

Tande, an nou fin regle afè bous yo, tande sa m ap di nou byen, ban m fin regle afè bous yo avon anvan. Apre sa, delege a la a, n a gade, an n fin regle afè bous yo. Mèsi prezidan.
Mèsi. Oke.
Bon, e kote direktè? Tande, tande, tande! Senk manman sa yo, tande! Direktè! Ou konn sa w pral chèche la a? Ou pral chèche yon pye bwa. Vin non papa m wè w gwo nèg anpil konpè. Ayiti fèt atansyon ou ka gen pwoblèm. Wè, ou pral chèche yon pye bwa. Tande mwen, tande mwen. Ou pral chèche yon pye bwa la a, yon kote k gon lonbraj pou w chita. W ap pran non chak timoun yo. Timoun yo wi m di w wi. Paske yo menm yo konn non pitit yo. Pou yo bay, pou yo ba w nimewo idantifikasyon yo. Se ou k direktè. Depatmantal edikasyon, sa nou tande yo tap pale mal la, lekòl gratis la, fon nasyonal de ledikasyon, moun sa yo map ba yo tout on bous pou 4 an, sa vle di ti moun yo pap peye 5 wap ban nan 4 an inivèsite. Ok ale ou mèt ou mèt desann chèche on pye bwa manman yo nap tou apre map fè tout tande. Gad mwen. Ou mèt desann. Tande. Tande. Tann mwen antann mwen. Desann ak 5 sa yo. Mwen menm m pral konte. Tann tann medam. M wè w cheri ale. M wè m wè w. Tande. Tande tann. Talè. Manman yo nou fini. E. Gade! Direktè! Direktè! E Daniel, depi misye fin fè lis la, ok, lis manman yo, monte ak lis la tousuit pou nou wè egzakteman konbyen manman Blan yo. Ok? Bon. Mentnan, oh non, sa nou prese konsa? Sa nou prese konsa? M te di nou pran san nou.

Yo pa kab peye inivèsite yo. Kot ti moun yo? Kote, kote, kote yo? Misye se yonn. Mwen devan m nan sa fè 2. Alè, nou pa bezwen batay. Mesye, tann, tann. Kite medam yo fin ale. Non, non, non, non, non. Medam yo ale. Pran 5 ti moun mwen. Pran, pran, pran 3 ti fi, 2 ti gason mwen la ki vini.

Medam yo lòt bò a, direktè depatmantal la fè yo mete yo an liy. Fè tout moun an liy. Pran twa, twa ti fi pou mwen, de ti gason. Twa ti fi, de ti gason. Menm bagay, tande, nou pa bezwen, nou pa menm bezwen. Vwala. Ok. Kanpe la. 3 ti fi, 2 ti gason pase peyi sa a se yon peyi ki konprann ke se sa yo fè tout vi yo yo gon seri de moun yo konsidere moun sa yo pa moun epi se yon lòt kategori moun ke yo konsidere k pou moun sa a mwen di l pandan m prezidan la a se pou l fini ok bon Sa fè 3 tifi mèsi mèsi mèsi tann ok mèsi bon 3 tifi woy bon manman sa vle di si w rive la e. Ay! Kondi moun yo, ou lite pou l mete l o. Ou menm kondi moun yo, se yon jounalis ou ye. Depi kilè ou fini?
2017. 2017 ou fini, sa vle di ou poko janm antre nan inivèsite? Rèv mwen se pou m te vin yon gwo jounalis nan peyi m. Ok, men sa vle di ou pa janm jwenn opòtinite pou peye pou peye inivèsite katran. Bon, apati de jodi a. M tou dou jan w menm. Inivèsite w Inivèsite w Pou sikl Paske fò w pa bliye lè w fin fè bak bak 2 w ou toujou bezwen katran inivèsite sa vle di se bak plis 4 m garanti w FNE. Fon nasyonal edikasyon, sa vle di lajan w, ou sonje sa msye sot eksplike la? Afè 4 je a nou sonje l? Se 4 je a kap va pral voye w lekòl la gratis pandan 4 an, li pral peye inivèsite w. Mèsi anpil prezidan.
Alright, ou mèt tann
depi kilè w fini demwazèl? Depi kilè w fini? 2019. 2019? Kote w te lekòl? Enstiti Nelson Mandela.
Nan Fòlibète ou byen? Fòlibète.
Fòlibète? Wi. Ok, sa vle di ou gen ou gen tout relve nòt ou tout rapò? Wi.
Trè byen.
Sa vle di nan lajan nan lajan Psigo a, nan lajan ou konn tande lajan FNE a, nou konprann Fon Nasyonal Edikasyon, lajan 4 je a, nou konprann sa 4 je a kounye a? Men lajan 4 je a men. Lajan 4 je a pral la a. Lajan 4 je a pa pral nan. Li pral nan tèt. Lajan Kadjy a pa pral nan pòch, li pral nan tèt. Enben se sa n fè kounye a. Sa vle di Daniel pouse pwonon, pwonon yo. Sa vle di fò nou bay non nou. Kat didantifikasyon nasyonal nou, nimewo a, ok, ki pou pèmèt direktè depatmantal edikasyon an pou l transfere yo bay li, wi, l ap transfere yo lè l fin pran yo bay direktè FNE a, epi pou yo kontakte nou tousuit, y ap vin nan depatman an pou eksplike nou, paske Leta ayisyen, pou m eksplike nou byen sa n fè, Leta ayisyen. Avèk Corpua, sa vle di, se Conférence des Universités Privées, ok, Leta Ayisyen, nou fè on akò avèk yo, sa vle di, tout timoun ki pa kapab yo, nou, nou te fon konkou, e mwen di sa, m te mande ke gon seri de timoun ki pa t gen tan patisipe nan nan konkou a, pou nou menm, pou n ede yo chak kote m pase, se sa m fè la a. Sa vle di mentnan, nou menm, nou pral gen chans. Pou 4 an inivèsite nou peye 105 kòb. Pou lajan an yo ta pral mete nan pòch la, nou retire l nan pòch, nou mete l nan tèt. Se kòb sa. Ok. Bon. Leve pye w. Leve pye w yon moman. Te m ba w, pou m tande, depi ki lè w fini? Depi ki lè w fini? 2020 an la, Prezidan. 2020 an la? Wi.
Kote w te lekòl? Lise Senefe Sèdesè Kalasous.

Ok ou sot Ou sot sèk alasous Ou pral jwenn bouzou Ou merite sa Paske se pa kote ou soti Ki pou vin di ki sa w ap vin demen Mwen menm ki kanpe avè w la Se pa kote m te soti Ki ka fè m di ki sa m vin jodi a Se pou nou chak ki la konn sa Kèlkeswa kote ou soti Ou ka vin sa w ye demen Se goumen pou n goumen Se kouraj pou n mete Se pèseverans Se andirans pou n gen pou n goumen Pou n goumen avèk advèsite nan lavi a. Sa a di kenbe fèm, yo pral ban non w pou bous la. Ok. Bon, e sa m ap mande, m pran timoun yo. Kounye a sa m ap mande papa yo tou. Oyoyoyoyoyo. Non, non, tann, tann. Papa Bon bon mwen tan tan ma ma pè Tande Vim vim malo Fè fè fè ti dam sa montre mwen Bon Fè demwazel la montre mwen. Bon. Fè fè misye montre mwen koman yo. Misye misye misye. Ou fini tou? Ou fini? Ou fini tou? Koman lè gode ou? Vin kanpe la. Ou fini tou? Ok, trè byen. Bon, nou konn sa k pase? Nou konn sa k pase? M ap mande direktè depatmantal la, tande byen, yo pral vin pran nou, nou mèt kanpe la, ou pa menm bezwen deplase, yo pral vin pran nou. M pral mande direktè depatmantal la, direktè depatmantal la pou l vin pran nou, nou chak ki la ak anba a. Gen moun agoch ki di yo fini, y ap vin pran nou menm. Men mwen nan sa. Depi, depi nou pa gen tout bagay nou kòrèk, nou pa ladan l. Nou konn sa? Tout afè nou sipoze kòrèk. Bon, demwazèl, kote, bay, bay demwazèl la mikwo pou mwen. Kote ou? Tann mwen, tann mwen, tann! Tann!

Sa vle di, fèl kanpe dèyè a. Bon, mentnan, e, èske ou fini ou menm? Ou jis la? Vini. Bay, bay msye mikwo m non.
Wi prezidan, mwen, mwen tèmine depi an 2012. Mwen tèmine depi an 2012 mwen pa janm gen chans ale nan inivèsite prezidan m ta renmen ou backup mwen. Ou pa janm jwenn posiblite pou peye inivèsite w an? M te kòmanse men m pa gen sipò pou m ka kontinye. Ou pa janm jwenn sipò ebyen men ou tou jwenn sipò w la pou 4 an. Ou tou jwenn li pou 4 an yap ban ou. Bon mesye dam nou konn sak pase m konprann nou sa vle di lèm vin Oh non non non non gade Fè fè yo 3 montre mwen Ba madan Fè 3 Fè 3 Fè 3 elèv lise sa yo 4 elèv lise yo Fè yo montre mwen Fè yo montre mwen Bon Lesansyèl Mwen vin rann mwen kont Ke Bagay la Nou konnen ke Bon kantite bous Bous yo ye m pa ta ka ap di M pa ta ka ap di m ap bay nou tout, men tout manman yo m fini avèk yo, medam sa yo k monte la a mwen fini, yo papa yo m wè m wè yo kanpe la a anndan an nou pa bezwen prese. M pral bay yon kantite nan papa yo, m ta renmen konnen Daniel ki kantite ou gen. Gen 6 toujou, 6 jèn ke ou bay pou. Gen 6 jèn la a, men manman yo gade fè direktè depatmantal la monte pou n konn konbyen manman yo ye paske antou. An tou An tou Anvan m sot la m bezwen nou nou fè 150 bous An tou 150 Wè An tou Bon ok M ap di nou ke Se pa sèlman Zafè bous la m wè Men tande Sa Fò al fè nouvèl tande Se nouvèl 4 la vwal vanvan fò pa bliye sa kotel kotel kotel kotel kote li bon ok m kwè ke m kwè ke nou konprann zafè kouran an pou nou retounen pou nou konn sak te mennen nou la kouran an moun savann kare moun moun.

Yo pral vini pou yo fè etid pou nou pou konstwi rezo yo. Paske nou poko gen rezo ditou. Nou poko gen rezo fò yo konstwi rezo yo. Sa vle di Nòdès la fò m di nou ke pa gen on lokalite nan Nòdès ke nou pap chèche pou nou elektrifye. Men sonje kòman pou l fèt. Li pa ka fèt nan dezòd. Li pa ka fèt on sèl kou ansanm. Se yonn apre lòt pou yo fèt. Sa vle di yon fèt. Bon, moun mwen yo, m pwale. Nou konnen batay la pa fasil. Se yon batay ki difisil li ye. M konte sou nou. Mwen tande tout kote k pa gen kouran yo nèt. M ap travay pou ke gen kouran k mete. Nan tout peyi a. Se pou sa map travay. Pa gon kote nan pe nan on komin nan peyi a, janm te dil la ki pap gen kouran. Fò libète kòmanse la. Fò libète pral limen. Ferye pral limen. Wanament pral limen. Mwen di yo pran ti pasyans pou ke tout set up fin fèt. Pou ke. De Savann Kare rive jiska Wanament gen kouran pou tout moun. Moun Derak m tande nou. Moun Dima m tande nou. Moun Akil Samdi m tande nou. Se tout kote men pa bliye li pap ka fèt on sèl kou. Lap fèt yonn apre lòt. M pral pale avè nou mesye. Mèsi anpil. M ranmase pakèt mwen kòz abitan pa mize lavi l M prale men m ap kite w nan bra papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante Bonjou bonswa tout moun n ap kwaze nan lòt videyo orevwa.